Mezanmi jodi an nap salye tout la famiy de la radio télé mfp la voix des angélique international e nou sou pa moun enfo jodi a 18 novanb 2022 18 novanb 1803 219 ans Batay de Vètyèr Donk tout Ayisyen jodi a, m panse ke jodi a se yon fyète pou ke nou kapab chita e komemore ansanm jounen viktwa sa a ke nou te pote sou lame Napoleyon an, yon fòs ame ki te vrèman, vrèman, vrèman pezan. E Bondye nan syèl la te pèmèt ke lame endijèn nan li menm, li te rive pote viktwa sou fòs ame fransèz la, ki se lame Napoleon. Kòman nou santi nou jodi a? Bon, deja nou genyen Pastè Leroy ki avèk nou, e answit nou gen yon lòt bèl ti matmwazèl ki avèk nou la tou, donk beke tout moun yo an souriant, yo anvi fè dè efò, men kanmenm, Yo prezante jodi a avèk nou sou tab radyo Tele Mephe pou ke nou kapab eksprime san san santiman nou nou genyen fas avèk drapo le bikolò ki son drapo nou te travay nou goumen 1 nou pran anpil kou e jiskaprezan n ap resevwa mepri ale p a a nan peyi etranje. Donk jodi a nou santi nou nou pa ka rete avèk 2 men nou kwaze, nou pa ka rete avèk bouch nou fèmen menm si jiskaprezan y ap eseye pou yo wè kòman yo te kapab eseye fèmen bouch nou. Pastè Legault, bonswa. Bonswa, Pastè Samuel. Eeeeh madame mademoiselle. Bonsoir Monsieur Samad.
Mezanmi nou aprè midi a nou mwen menm m santim yon ti jan pa tèlman trop alèz m pa konn kòman nou menm nou santi nou pa rapò avèk jounen jodi a kòman nou santi nou jounen jodi a. Monchè pa rapò a fè non dane ou di nou la nou gen endepandans lan e pa rapò avè sa kap pase nou la monchè sim ta diw malèz m nan manti avèw mwen vrèman tris sim ta diw ke malèz m nan manti avèw mwen pa alèz.
Men kòm ou pa santiw alèz men kijan ou santiw pou jounen an daprè ou menm Kòman w santi jounen 18 novanm lan ye pou ou? Kisa ou kapab eksprime nan mikwo radyo Tele MF pou ta eksplike pèp la? Kòman ou menm ou santi w? Mwen menm m santi m se yon fyète pou mwen pou jounen jodi a. Menmsi nenpòt sa m ta rive wè ki pase devan m nan sosyete kote m ap viv la.
Hum, kòman m pral di w? Li pa yon fyète pou mwen. Li te yon fyète pou mwen. Men pou jounen jodi an, sitou semèn sa a l pa yon fyète pou mwen, lè m gade fason ke swadizan minis ki la a ki reprezante m kòm gouvènman peyi m e lè m ap gade e pòv lame ki reprezante nou nèg yo pou wont yo pa pran yon bisiklèt pou yo ale nan mipana donk kòman m pral fè di m alèz m t ap gade Venezuela k te fè yon travay lè l ap fete endepandans li sou nèg yo fè cha de gè pran lari an yo fè avyon vole patou e ayè kote ke lòt peyi ki anfas yo pou yo ka respekte pèp yo a men jounen jodi an. Lè yon lòt nasyon pranm li foure tris dwèt nan jem. Ou tande politisyen yo se kanpe yo kanpe yap di yo non yo pata dwe fè sa yo pral nan loni. Paka ap rele moun tout otan pou ede w. Fò w ka kanpe si yon nèg foure dwèt nan je w mwen raple m yon lè m gen gran frè m Sadrak m te nan yon lekòl gon timoun ki kase kreyon m m gen espwa ke Sadrak ka ede m goumen mal rele Sadrak men jounen jodi a lè yo kenbe yon ayisyen yo koupe yon bra l li rele ayisyen li rele leta ayisyen ki ki apwi w konn leta ayisyen pral ba li li pral di bon nou pral rele nasyon zini pou pote l sekou. Donk 219 ans? Koman pral alèz? Bon si ou ta dim sa bon mwen menm tou koman m ta pral di la? Si m ta pran tout sa kap pase nan semèn nan sitou nan kominote kote nou ye la koman m ta pral di? Men tout menm ann fòn gen efò sa nan nou poun di wi mwen m alèz paske kanmenm jou sa se t on jou kanmenm ki te gon efò k te fèt Se petèt ke fòs ame endijèn nan pa prezan. Jounen jodi a, sa k ap pase a petèt pa t ka pase nou. Men kanmenm, jounen jodi a, menm si anba onte, mwen menm mwen santi m fyè. Donk, an nou eseye tande matmwazèl Hispaniola pou l ta di nou kòman l santi l jounen jodi a. Paske jodi a se yon kesyon de sansasyon pou m wè èske sansasyon patriyotik la, kòman l ye nou menm pou n eksprime l la. Paske Epa bliye ke nou gen moun kap gade nou la. Moun kap gade nou yo la, fòk omwen nou ta mete yon ti kè kontan, yon ti lajwa nan kè yo pou nou di ke nou te gen yon jou, nou te gen de paran, vwala ki ta, ki ta, ki ta, ki te lite, ki tap batay, ki mete nou la jodi a. Donk se kolonn voryen ki lan plas la jodi a la mèt nan kap dirije nou yo se yo menm ki pa bon. E se yo k dakò jodi a k pèmèt ke si nenpòt bagay k ap pase popilasyon ayisyèn nan, nou kapab wè ke nou santi ke bagay la li yon ti jan vrèman trè trè trè trè trè trè trè mal tonbe pou mwen menm jodi a m te kab di bon s on desepsyon en s on desepsyon pou nou menm ayisyen s on desepsyon sa vle di 18 novanm 2022 pou mwen menm nan 219 ane sa a. Li make kòm yon desepsyon. Alò, pou mwen menm, men kanmenm fò m oblije retire desepsyon an mete l de kote pou mwen kapab asire e rete gade le bicolore paske sa a se an baz de sakrifis, an baz de batay, an baz de de tout ansanb mesye yo te mete pou te kapab rive gen batay sa a. Ann eseye tande madam Española ki petèt k ap eksprime santiman pa l tou paske pou piblik la kapab tande.
Bon, mwen di bonswa avèk chak. Pi fò. Mwen di bonswa avèk chak moun k ap tande nou sou radyo tele Pamon Enfo. Mwen menm m pa santi m fyè. poutèt tout ane 219 ane e mwen menm de a laj ke mwen ye mwen poko janm wè fyète m pa konnen si devan te gen yon fyète mwen menm jiskaprezan m ap viv m poko janm wè fyète ki genyen nan parapò avèk peyi nou pou n ta gon fyète nou nou nan peyi nou nou pa gen fyète nou deyò nou pa gen okenn fyète. Dapwè mwen menm, tankou maten an kisa ki fwase m, mwen rele Hispaniola, paske paran m, papa m te nan lame, l te trè pat, pat, kòman yo di pat, pati, kòman? Patrioti? Patriotis, patriotisme. Li te ban m chwazi ban m non an, maten an m gon nan kote m abite yon timoun kap rele m Kiskeya. Ah! M di, Li fwase m paske Kiskeya, sa raple m jodi 18 novanm, pou moun ap rele m Kiskeya. Kiskeya kisa l vle di nan istwa a non? Kiskeya ou boyo eh.
Pou raple mwen chak tan m wè non m, m ap ekri non m, mwen santi m fye, m ta santi m fye, m te dwe santi m fyè de peyi m, de istwa m, men m aprezan m pa santi m fyè ditou. Bon, de tout fason, menm si ke, bon, kòm m sot di l deja, ebyen, jodi a ke n kapab di, nan kominote n ap viv la, paske chak nasyon gen yon fason yo selebre. Sètadi istwa lakay yo. Gon fason yo aktyalize yo pou yo eksprime santiman ki yo genyen, santiman patriyotism, santiman ki di ke yo se moun, menm jan avè m, menm jan avè w, yo se moun e ki te panse dè le debi pou yon pou yon viktwa konsa tankou jodi a. Byen ke le mond e jiska prezan, bon, yonn nan bagay ke m ta poze premye kesyon m ta ka poze la jodi a, donk, e, pa rapò avèk tout difikilte ke nou viv e nan semèn nan, sitou e kote n ap viv la, nan kominote kote n ap viv la, sitou anpe an, an Repiblik Dominikèn, donk, deja isit, e m kapab di tout moun maten an e aprèmidi a, kote nou ye la, nou e sitye nou an Repiblik Dominikèn, E se la nou fè tan nou, nou eh, nou rezide nan peyi a, pa vre? Donk, pa rapò avèk tout deriv ki rive nou nan semèn sa a, kòmsi kòman nou, kòman nou santi n, kòman n santi n antanke yon pèp, yon pèp eh, m ta di, ki genyen 219 an, alò, se 218 an libète, nèspa? depi nou genyen endepandans nou. Pa rapò avèk kokenn chenn dirijan ke nou genyen jodi a, ki sa nou menm nou kapab di pa rapò avèk fòmil gouvènans ke yo genyen, ki sa nou wè kòm fiti petèt ki te kapab pote nan kòm solisyon pou mennen pèp ayisyen an rive a yon 2000. Ayon 1803, kòman nou kòman nou ka esplike sa? Bon. N ap pran Pastè Nego pran. Pastè Nego pran premye. E, talè a ke m te di w m pa t santi m byen, onètman palan, m mande w tou sa, si n ap pran egzanp gran yo, e, menm santiman ki pwovoke ke m pa santi m byen an, li te nan w jèn gason menm jan avè m, E sa te chanje istwa peyi an, pèmèt ke peyi an pran yon lòt etap. N ap pale de Neyemi. Neyemi te ann esklavaj, epi gen yon gwoup frè. La ou nan istwa Labib la.
Egzakteman. Se tou nòmal. Paske, m pral di w sa k pase nan semèn nan la an Repiblik Dominiken m ap viv lan. E sa pouse m tris. Vin dekouvri avè jounen jodi a 18 novanb, sa vin agrave sitiyasyon an. Donk. E byen ke yo di wont se volontè pou nou les Haïtiens pa rapò a fason nap viv lan paske nèg yo pa pran sa an chaj pwoblèm nap pase a. E la nou pa ka pran mete l volontè la nou dwe e montre santiman nou, degaje santiman nou an fas mikwofòn ke nou ye a antan ke jèn pou nou di non a sa kap pase a inadmisib ke nou pa aksepte l E si nou aksepte l nou fè menm jan avèk sa yo k ret an Ayiti. Yonn nan bagay ke mwen menm m pa dakò ditou lè gen manifestasyon epi w wè son gwoup rara yo peye k pran lari pou al manifeste. Si kè w kontan ou pa gen pwoblèm. Pandan y ap vyole pitit ou devan je w. Pandan y ap kinnape manman w, y ap kinnape papa w, y ap boule l avèk. e dife pou l kapab rele moun pou ba l kòb. Mwen avè ki kouraj ke m pral di w ke mwen gen yon santiman pozitif ke m pral degaje la ditou. Kote ke yo pran zansèt mwen avèk dokiman nan men nan yon peyi apre nou fin fè 22 zan n ap dirije yo. Yo voye l retounen. Pa gen pèsòn ki di anyen. Yo rale kouto sou yo, yo tiye yo. Pa gen pèsòn ki di anyen. E se pa yon bagay ki kòmanse jodi an. Si n ale nan istwa. Nou retounen nan istwa. Se yon bagay ki te kòmanse pase depi de tan, depi an 1929, rive an 1937, nèg yo fè yon masak ki rele Masak Pase Yapi an Repiblik Dominiken. Depi nan masak sa a, pa t gen janm gen yon moun ki te pran desizyon pou te ba nou karaktè kòm moun, kòm si ou se gran frè m, lè yo foure dwèt nan je w, moun ki foure dwèt nan je w lan, m di w pa p janm fè sa nan vi w ankò, kwak m rale yon baton oubyen m rale yon manchèt, m di si w foure dwèt nan je l, fò w foure dwèt nan je m tou. Ok, paske nap pale de patriotisme, nap pale de nationalisme. Men la, nou pa genyenn. E m pa konnen si w gen yon Twitter ki monte la kote Premye Minis lan te pale, kisa l te di a Luis Abinader de sa k sot fèt nan jou yo la. Luis Abinader pran dè, siyen 3, de 2 a 3 dekrè nan semèn nan la. E se si l antre nan manman konstitisyon an, pou Luis Abinader di ke tout etranje ki achte tè nan peyi an, ki se nan tè envazyon ke yo ye, selon atik 128 lan, etranje sa yo a, Konstitisyon an ba li devwa antanke reprezantan peyi an pou l arete moun sa yo a, depòte yo, retounen ann Ayiti. Men misye pa pale yon jou nan sa l sot di an, ni yon fraz menm pou l di ok, n ap dedomaje moun sa yo a, paske moun ki te vann yo tè a se nasyonal peyi an ki te vann yo tè a, menm jan gen lwa ki pran desizyon. Eskize pastè Hugo, men èske ou tande diskou Ariel la deja? Donk, jan w ap di la.

Gran frè m.
Nan semèn nan, nan diskou l la. Gran frè m, diskou Ariel pa enterese m. M pral di w, m ap al nan Labib ankò. Labib se meyè liv ki egziste pou nou tout. Pandan yo pran Moyiz, yo voye Moyiz al fè yon ti gadyen avèk Ebre yo, avèk Ejipsyen yo. Gen yon Ejipsyen ki tiye yon Ebre. Epi, Moyiz di w pa p janm fè sa ankò. Moyiz bliye si l te andedan lakay. Wa. Moise tuye l. Sa a se sa patriotism. Sa rele patriotism. Repran, repran istwa a ankò pou mwen silteplè. Yo pran Moïse.
Nan yon ti tan pandan Moïse Bondye voye Moïse al aprann kay Faraon. Epi gen yon ti tan yo di Moïse fò l konnen chan l pral veye a, moun li pral veye yo. Yo pran Moïse. Yo voye pou Moïse al fè yon pase yon ti tan ansanm avèk esklav yo. Ok. Men pandan Moïse ap pase ti tan avèk esklav yo, gen yon Ebre ki santi twò chèf li, menm jan sa Dominiken ap fè avèk Ayisyen jounen jodi a, yo rann manchèt sou nou. Pa gen lwa k ap mete yo nan prizon, pa gen moun k ap di yo anyen. Li rale baton li, li pouse Ebre a plizyè baton. Epi, Moyiz wè jan misye fè l lan, se pa konsa sa ta dwe fèt, li fèt deyò lalwa. Monchè, Moyiz tiye misye. Ou wè m ap di w lan non, Moyiz tiye Zèk, li lage bat, li ba l yon repons, li ba l yon repons a sa k fèt lan. Tiye nèt wi.
Li ba l yon repons.
Paske, sa k pase, kèlkeswa kondisyon an, ke l te ba l kou, ke l pa, li ba l yon repons. Sa se yon repons dirèk. Non, non, atansyon. Èske, èske ou vle di m tou, menm sa k pase jounen lendi a, E Ayisyen an ki tap pran baton nan men Dominiken an epi mentnan Ayisyen an bay repons lan kòmsi. Misye gen enpòtans ke Ariel Henry sa drak. Nèg la avanse sou li a yon manchèt. Misye defann li avèk yon bwa. Nou pa gen anyen nan men nou. Mwen pa konn si w wè kote m ye avè w la non. Epi l lage misye atè de pat. Non la se David avè Goliath. Dominiken mete yo nan plas yo se Goliath jounen jodi an. Men pa bliye nou se pè de la libète nan Antiy lan. Sa ta jounen jodi an ou pap pale m de 217 lan. Men poukisa jodi an ou pa gon fyète ou di m ke ou pa fyè jounen libète sa a. Donk se la a m te bezwen rive avè w. Kòman ou fè di m ou pa fyè? Egzakteman. Men brezon fè m di m pa fyè an. M pral retounen nan labib ankò. Neyemi mete l tris pou wa a ka antre nan konpasyon pou li pou l pèmèt li retounen pou l al fè yon travay an Izrayèl. Lè Neyemi tris, lè l ap pote diven, l ap pote ti manje bay wa a, wa a di, Men, Neyemi, m pa konprann non, poukisa w tris konsa? Li di, Mon wa, se pa lefètke tonm papa m te fèt lan kraze? Ou konn sa sa te reprezante? Peyi an te detwi, paske fi nan peyi an pa t gen dwa fè pitit avèk lòt nasyon, ebyen yo t ap fè pwostityez avèk lòt nasyon. Sa te efwase Neyemi pou Neyemi te di, M ap retounen, m al konstwi tonm papa m nan. Mwen bezwen yon bagay nan men w. Wap ban mwen bwa wap banm pèmi pou lè map pase pou Tobijata avèk Savala pa enpozem ke m travèse pou m jwenn bwa pou m al fè tonm papa m nan. Kisak te reprezante tonm papa m nan, ki te senbolize tonm papa Neyemi an? Se te peyi Izrayèl ki te vini. Jounen jodi an. Peyi peyi Izrayèl.
Egzakteman! Jounen jodi an kòman m pral fè alèz. Donk aprè l te mande wa a lajan nan peyi kote l te ye a pou l t al rekonstwi. Map viv an Repiblik Dominiken. M pral di w yon bagay, mwen alèz wi. Lè imigrasyon kontre avè m nan lari la, imigrasyon pa p di m anyen. Y ap kesyone m, y ap mande m dokiman. Lefètke m te gen yon ti kal konesans ke anpil nan gran zansèt mwen yo ki te isit, mwen konnen peyi sa a pa peyi pa m. Mwen regle afè migratwa m. Mwen genyen rezidans. Men, pa vle di pou otan m sispann Ayisyen. M toujou Ayisyen. Menm bagay Moïse lan. Moïse te byen pase nèg yo wi. Moyiz pa t gen anyen pou l t al goumen, pou l te mete lavi l an je non. Men, yo frape yon zansèt Moyiz. Sa blese l nan kè. Jounen jodi an, lè yo tiye yon Ayisyen isit an Repiblik Dominiken, sa pa manyen nèg politisyen nou yo. Jounen jodi a, nèg nou yo se. Men, men, kòman sa?
Men, men, m tande Klod toujou pale. Ok, Sadra Klod toujou pale. E, madan Jovenel e, e, e, e Martine Moïse. Konbyen milyon Ayisyen nou genyen k ap viv sou teritwa Ayiti an? Ou ka reponn mwen kesyon sa? L anpil. Kòman w ka Bon, konpare? anviwon 2 milyon, selon ou.
7, 7 a 8. 7 a 8? Si m pa twonpe.
Men, non, men, ou kraze peyi a plat. Ou konnen si Dominiken tande bagay sa la kounye a la, nan imedya la a, se, se baton li ye. Non, tande byen. Non, non, w ap pale isit, m ap pale sou teritwa Ayiti an. M ap pale w teritwa Ayiti an tou, an kantite Ayisyen. M pa pale w de Repiblik Dominiken. Se la a m ale.
Egzakteman.
Apwoksiman, m ba w apwoksimasyon. Ebyen, sèl Claude Joseph. Alò, an di 9, 9 milyon anviwon. Ok. Sèl Claude Joseph kanpe li di yon ti koze. Men Claude Joseph sa a te premye minis. Ou konn sa k te pase an Itali? An Itali te gon cheval kòripsyon k t ap. M p ap dakò avè w si w di m Claude Joseph te premye minis. M pral avè w.
M dakò pou w pa dakò avè m. M pral di w yon bagay. Li fèt. Se pa ke l te premye minis ki fè l ap pale la. Tande sa m pral di w. Paske l se ayisyen ki fè l ap pale la. Tande, non.
Li pale kòm ansyen. fonksyonè leta. Non.
Ok.
Dakò. Si w pa kwè l konsa, banm Pou pale kòm Ayisyen. Ok. Alò, mwen menm selon sa m wè, paske si se yon ansyen fonksyonè deta, t ap gen lòt fonksyonè deta ki pale. Ah, se la m pral ansanm avè w. Paske. Alò, kòm li te fè yon eksperyans nan, nan, nan ministè de lenteryè, donk li te gen yon abitid Pou l te toujou konn rele yo paske se li menm ki t ap mennen bak diplomatik la. Donk, li gen dwa itilize menm santiman sa a oubyen presansasyon patriyotik sa a pou l fè travay la. Donk, li santi li alèz piske peyi a pa gen prezidan. Donk, li mentnan, li kontinye ap fè menm travay la paske pa gen moun ki pou pale pou peyi a. Alò, se konsa m wè l. Bon, mwen felisite Claude Joseph. Ou touche tèm Claude Joseph la avè m, nan yon bò. Paske Claude Joseph, se linik politisyen ki ap fè yon travay ke Ayiti bezwen. Kisa l ye? Claude Joseph, malgre l pa an fonksyon nan travay Leta aktyèlman, Ariel Henry te retire l, misye reyini ansanm avèk jèn yo pou l di mesye men kòman pou peyi a fonksyone. Men kisa m wè, selon etid ke m t al pran. Nou gen yon pakèt nèg an Ayiti, nèg yo etidye lòt peyi, nèg yo wè bon bagay. Men lè yo vini, nèg yo plis wè nan kreye biznis yo pito, pou yo vann zam, pou yo vann bal, paske n ap tande sa k ap pase nan jou yo la a, e se onte, w ap jwenn prezidan sena a, se gwo machann dwòg ke l ye. Alò se pa mwen di l, Nasyonzini di l. W ap jwenn Youri Latortue se yon nèg tout moun fè anpil. Konfyans ki te senatè. Gen moun kap tande w la wi. Non se pou yo tande men pou nou jwenn li. Donk si m pale yon manti pou yo demanti m anba anba anba miwa. Lanbè lanbè lanbè sadrak yo koupe viza san lanbè yo koupe viza youri latòti aza yo arete aza yo voye l tounen yon gran jounalis. Sèke sak vin ap pase nan moman an la se bagay ki te pase sodòm e gomò a. Peche a tèlman santi devan nen Bondye, li pran desizyon pou l boule peyi an. Nan boule peyi an, anpil moun ap mouri, ti rès ki sove a, ya rekonstwi pèp lan. Se sa k pou pase. Ok. Paske, lè Sodòm e Gomò te soti pou yo te fè tout tenten devan je Bondye, ebyen se de sèl ki te sove. Men madanm nan te chonje tout tenten ki te gen nan peyi an, li voye joun jounen l tounen yon estati sèl. Sa k pral pase an Ayiti an la a, ou sa k ap pase nou, nou menm nan peyi etranje a, mwen mande nou trè saj, Trè konprann nasyon kot nap viv lan si nou pa genyen dokiman si tout fwa polis rele nou nan lari yo kesyone nou reponn yo avèk sajès pale avèk yo petèt ya gen pitye pou nou paske nou pa gen moun ki pou entèsede pou nou Claude Joseph sèlman paka kanpe poul solisyone pwoblèm nan Claude Joseph lèl pale ti vwal lan pap rive lwen wi sèlman nou bat bravo dèyèl se vre men aktyèlman ekip kap dirije ya fòk nou te jwenn yonn ladan yo Sadrac. Kot Ariel kot Ariel Henry kote kote Andre Michel kot Nenel Cassy kote Lanbè kot Gracia Delva kote Mateli ansyen prezidan Sadrac ann serye Sadrac nou paka kanpe pou nou di nou alèz pandan yap tiye tout frè nou yo. Bon m pa kont ou pou apèl ke w fè a m pa kont ou pou apèl ke w fè a men nòmalman E nan chak tan gen yon moun ki pou pale. Wè lè tan an se tan pa w li ye, si nasyon ayisyèn nan ta sipoze byen konprann, sa vle di ke si nasyon an ta sipoze byen konprann fò l ta wè ke pèp ayisyen an li te dwe gen yon lidè e nou tout pa t ap bezwen pale alafwa. Alos si tout res mesye yo petet ta fè yon silans se petet ke yo gen dwa gen yon akò avek Claude ki ap fon bon travay. Mentnan yo gen dwa kite l sou kont Claude. M pa konn sa w wè.
Kòm nou gen yon demwazèl la fòl ta pale, si ta pa pale la sware a pap fini, m pral di w yon bagay ke map gade yè e m kwè anpil ayisyen wèl, Se ke semèn sa a, se semèn ke tout moun malgre fistrasyon, nou gon ti kè kontan, m panse menm bal pral sispann tire an Ayiti, nou rive nan yon epòk kote nou pral nan mondyal, e mondyal lan nou konnen sa a se yon nan bagay ki pote lapè. Donk jis avan pou nou ale nan mondyal, nap pran ti poz, nap pran ti poz. Pandan nap pran poz lan, men sa m pral di ki gen pou wè avè mondyal lan. Yè m tap gade yon video. kote Samuel Eto'o e le rès meyè jwè kamewounè yo kanpe devan ekip ki pral nan mondyal lan. Epi Samuel Eto'o di, Mesye, mwen konnèt enpe de foutbòl. Men mwen te gen yon pwoblèm e m egrèt mwen pèdi tout mondyal mwen mwen ta dwe jwe e pou bay peyi a yon koup. Le fèt ke mwen pa t gen yon bon ekip imènman palan. Pa paske m pa t gen de bon jwè. Nou gen bon politisyen. Men imènman palan nou pa gen bon politisyen an Ayiti. Sa mwen Leto di, mesye, tout nèg ki la a pa rekonèt ou gen yon plas asire si w pa fè sa seleksyon an mande w. Nou bezwen yon koup ant Kameroun pandan mwen menm mwen prezidan an se sa m vle.
Imènman palan mwen pa t genyen yon bon ekip men m te gen de bon jwè avè m ki te konn jwe boul sèt men nou t ap travay endepandan se sa k ap pase n ann Ayiti si jamè.
Exact nèg tap travay endepandan epi epi mètnan Brezil Brezil rive pèdi devan la Frans. Se la si n ale nan istwa pase ke la kote ou pral ansanm avèk mwen la Sadrac si nou ta pran pale Sadrac pwoblèm nou an dènye bagay m ap di m ap fini petèt se la videyo a gendwa fini tou m pral di w yon bagay Repiblik Dominiken. Non, non, ata, ata. Kenbe sa, kenbe sa la. Vya fòt, fòt, fòt, fòt pon ti poz. Mèsi. Fòt pon ti poz, fòt pon ti poz. Donk, kounye a la, apre tounen toutalè, touswit. Ou menm ki ankò e ki ap gade videyo a, e silteplè, n ap mande ou pataje, pataje pou nou, pataje pou nou. Donk, gen anpil bèl pawòl, gen anpil bèl bagay k ap tonbe. M panse Pastè Nero, Dyakout li byen chaje. E madmwazèl Hispaniola jiska prezan poko pale m panse aprè poz la nap retounen tou swit sou ou kontinye pataje ou menm ki poko met nan aktive kwoche kwoche ou menm de fason pou kapab abòne abòne avèk kanal la epi bay like di nou ki kòman ou apresye travay la toutalè nap tounen sou ou tou swit.

2022, 18 novanb 2022 ki Jodi a de tout fason se yon fyète nou di ansanm se yon fyète pou nou ansanm en se yon fyète se vre pou nou pale de peyi nou pou nou pale de drapo nou se yon fyète men an depi de tout choz lè n ale pli lwen e sa n ap gade la nan istwa selon istwa nou selon istwa peyi nou sa n ap gade la Nou wè ke vrèman bagay yo vrèman vrèman vrèman deranje. Donk yon pèp k ap viv san linite, yon pèp k ap viv san istwa l, donk s on pèp pèdi. Yon pèp k ap viv san istwa l li sèlman sonje kan dat la rive. Pou l monte sou tèren pou l al fè maskarad san preparasyon, nou wè s on peyi deprave. Donk jodi a, rive nan jounen jodi an, n ap gade yon reyalite ki an fas nou. W ap wè kèk kote jodi a sou Channmas, ou wè ke yon parad. Maskarad! Ee, m di yon parad maskarad k ap fèt sou Channmas. Se kòmsi m ta di, e nan yon kò polis ki gen pli de 21 an, de 20 a 21 an, deksperyans, jodi an, Pou prezante yon tèl seremoni, jan l prezante a, pyès moun pa konn plas yo, pa konn kote pou yo te mete kò yo. Donk nou wè ke pa genyen sa k rele sòlda, san marin, yo pa prezante marin de gè, yo pa prezante èfòs. Malgre jefò pèp ayisyen ap fè, ou gade wè se de ti grenn sòlda k nan lari a, yon defile ou pa wè polisye. Pyès moun prèske pa konnen nan kisa nou kanpe. Pèp la ap pran kou toupatou. Dominiken prèske mete men nan gagann nou e ap foure nou kout baton e m ta di bon nou pa nou rive nan yon moman kote ke n ap poze kesyon pou n di. Ki lè li ye? Li lè li tan pou n pou n ta wè yon Ayiti k ap retounen l panse a 1803 e byen ke nou nan tan modènize kote ke bagay yo en pti pe pli bèl pou ta jwenn yon fòs ame endijèn plizoumwen sofistike paske fèt ki fèt jounen jodi a 18 novanb se fèt lame l ye se fèt militè. Se pa fèt sivil. Ou la pastè Legaud. Fèt ki fèt jodi a se fèt lame li ye.
Se fèt kò sekirite peyi a ki di mwen te bat lame endijèn paske fèt jodi a se alò fòk moun yo eksplike pèp la pou pèp la konprann se pa fèt pèp ayisyen an tout antye li vin devni fèt ayisyen. Li ta plis sanble yon parad. Yon parad militè. Yon parad militè, fè des avions militaires voler hein, mete cha de gè deyò, kisa n genyen montre l, montre l! Menm si son ti kannòt nou genyen, bon ok m te m te tande Kanada te bay te fè kado de twa grenn cha la bon omwen pito te mete yo deyò, petèt lòt nasyon ta di bon ti sa m wè nou met nan lari yo pa tèlman bèl m ta fè m ta fè nou kado kèk grenn. Donk. Chak jou se manifestasyon e ke pèp la pa konnen reyalite a pou l di fèt jounen jodi a se fèt militè l ye, se pa pou pèp la al goumen ak militè nan lari a, se pa pou pèp la al voye kou sou prezidan an men se militè a ki pou di mwen te bat, m te kale yon militè ki te vin goumen sou avèk nou sou teritwa nasyonal la, men jan nou te bat li. Donk kounye a la yo di m jodi a apre 219 an. Mentnan, jodi a, men sa nou posede kòm fòs. Jodi a, m gen presyon. E si sa te fèt konsa? Wè frekan Dominiken sot fè avèk nou nan semèn nan la sot pran nou la sot pike nou anba baton. Sot e sot gagane moun arete yo Jodi an la yo tap reflechi pou yo te repliye Eskel pa posib demen maten pou se masak yo fè sou nou Wi Kisa minis la di jodi an kote l Kisa w wè ki di yo rive fè maskarad yo epi pa gen pyès mesaj a la nasyon. Donk m santi ke kanmenm m prale tipe two lwen, ban mwen ban eseye ba yon ti chans pou de fason aske pou madam matmwazèl Hispaniola a bon kòm li pote non lil la, Lil Hispaniola a, m panse ke kanmenm li gen kèlke choz a di, paske li paka sot la nan mikwo a san ke li pa kite de grenn mo pou nou kanmenm. Donk men m espere ke nou menm ki ap tande n la, k ap gade nou, E nou menm nan Pa Moun Enfo jodi a nou pote sa a pou nou kapab rafrechi memwa chak moun ki ap tande nou nan kanal la, tout manb radyo a, epi mentnan pou n kapab konnen jounen jodi a ilèvwè ke li sanble avèk yon jou de refleksyon sou lavi nou, kote nou ye la a, kot nou soti e sa n ap pase la a, kot nou prale e kijan n ap fè rive. Donk se tout sa a nap fè plas avèk maintenant à vous le micro.
Bon, opinyon pa mwen menm premyèman m mete chapo ba devan chak militè, chak grenn militè ki te tonbe espesyalman avèk papa mwen ki te youn nan militè nan lame dayiti ki te pase, ki tonbe tou Epi chak moun ki gen yon, chak manm fanmi ki gen yon, yon pwòch, yon papa oubyen nenpòt moun ki te tonbe nan Lame Dayiti, mete chapo ba devan chak grenn moun sa yo. Byen sa, byen sa. Byen sa. Pou m rive sou. Sa merite aplodisman, sa se pawòl la, sa se pawòl fi a, hein, hein. Pou m rive sou. Se Catherine Flon. Sa, kèlke. Nosyon ke frè la te rapwoche, Premyèman, mwen ale sou kesyon de Dominiken yo. Se kòm se pwen ka fè aktyalite, m ale sou li.
Mwen menm, mwen wè tout sa k ap pase an Repiblik Dominikèn. Mwen wè, mwen tande e mwen viv tou. M de moun de jan yo trete mwen m gen moun m tande lè yap pale mwen menm m pa di anyen m rete silans paske m son moun ki renmen fè silans m renmen swiv pito men si ayiti te gon prezidan tankou abinadèl te gon prezidan tankou abinadèl ayiti patap nan nivo l ye a m pa di abinadèl bon. Men pou pawòl li, pou jan l lè l fè yon deklarasyon, li bay yon mache prese, li pase yon kouran, tout moun pran nan kouran. Men si te gen yon prezidan, si te gen yon moun konsa, y ap tankou anpil Ayisyen ap pale de Claude Joseph, Claude Joseph. Wi Claude Joseph ap li nan kan ap fè kanpay li aktyèlman la. Depi w poze yon Ayisyen Repiblik Dominikèn. Sak kisa w panse de Haiti do Claude Joseph lap tann eleksyon lap tann la pou lal vote Claude Joseph wi Claude Joseph tout moun konnen son lidè ki tap goumenn pou afè etranjè pou sesi men nou paka rete baze sèlman sou batay batay lap mennen an kòm mwen m pa kon m pa vrèman konnen o fil o plan tout plan li genyen yo m pa tande politik mwen pa tèlman fò nan politik la. Men respè nou partou dan le mond se nou k pou chache l tout le mond konnen nou te gen nou te batay nou te gen yon 18 novanm ki te pase nou te gen yon batay de vètyè men mwen pou mwen menm batay de vètyè la rete yon dat. Se yon dat li ye tankou mwen menm ki te fèt 16 novanm, wi m te fèt 16 novanm, yon dat, se yon fèt pou mwen menm. Menm jan Prezidan Jovenel sot tonbe la talè ou pa wè yo pral fè maskarad yo la talè konsa, al depoze flè, se yon, pou mwen menm se yon jwèt. Men vrèman vre sa k te pase an, Poko janm gen ankenn depim konnen m fèt mwen menm m toujou ap gade ap tande ap gade nouvèl ap tande nan bouch granmoun m poko janm tande gen on revolisyon ki fèt nan tout sa kap pase yo 2004 pase kòman tout sak pase yo m pa konnen m paka bay dat yo mwen menm paske m pa fò nan politik lan Men tout sak pase yo yo poko janm gon lidè poko janm gon moun ki ka kanpe pou di depòtasyon.
Humm an ayiti sa ankò difisil donk ou wè. Poko janm gen bagay sa poko gon moun ki di ola bandi ola tout bagay sa yo fòk poko janm gon moun ki kanpe ki ka di ola tankou mis tankou kòman non miskaden miskaden lap lap goumen men lap goumen pou kont li et pou kont li lap goumen.

Jamè. Se nou tout ki pou met men nan pat la. Sa vle di peyi a se nou tout. Batay la se nou tout nèt. Sa k aletranje, bon mwen m pa mete sa k an Ayiti paske sa k an Ayiti yo pa, mwen menm te Ayityen m pa t konn viv sa k t ap pase an Ayiti.
Donk n ap di mèsi avèk madam Espagnola ki li menm fè entèvansyon pa l la. Et c'est très bien très bien donc nap mande eske pastè Nero bon si ou gen yon mo yon dènye grenn mo ki mo l ta ye yon dènye grenn mo paske nou gen yon minit pou nou fème konvèsasyon.
Mwen vle konkli konsa. Si wap gade video Samuel Eto'o a. Mo Samuel Eto'o di an, wi, nou gen de bon politisyen, nou gen de bon diplomat, men ekip nou an pa imèn. Le fèt ke ekip nou an pa imèn, li mande yon chanje fizi de pòl. Kote ke jenès lan pran fizi yo? e se sur menm jan Capois la mort te di. Donk li enpòtan tout moun ta gade video sa a. Wè sa kap fèt lan. Dekrive l ou menm. Wè sa k make nan do l lan, l make Migration. Direksyon Jeneral, DGM sa sinifi Direksyon Jeneral de Imigrasyon an Repiblik Dominiken. Yo antann yo, yo ini yo, yo obeyi sa prezidan fè. Ou menm ki abitye al nan manifestasyon, se Moïse Jean Charles ki mete w nan lari, se Louis Latortue ki mete w nan lari, sispann pran rara pou n ale. Prezante avèk yon pannkat konsa, kòman y ap pike frè w yo, y ap pike sè w yo. Epi di sa ou bezwen an. Sispann danse. Lè n soti pou n al fon demand, fè demand lan, sispann ri. Paske nou pa ka al nan danse rara nou li se manifestasyon ke n ap fè. Sispann boule sa nou genyen. An n pran desten nou an men. Pou sa chanje. Samuel Eto'o di wi. Nou te genyen tout moun sa yo avèk nou men nou pa, imènman palan, nou pa t ap fonksyone antanke moun. Se sa k ap pase nou. Wi. Jounen jodi an. Tout. Senatè yo, yo reyini. Tout Depite yo, yo reyini. Le Magistrat, tout reyini. Minis yo, y ap fè kinnapè, y ap vann bal, y ap regle zafè yo, y ap achte kay nan lòt peyi. Ò, sepandan, nou menm pèp ki deyò a, ki voye kòb an Ayiti toutotan an, Yo pa valorize nou. Lè nou bezwen fè yon paspò, yo touche l nan men nou karann dola, desantrann dola, desantrann dola, desansenkann dola, yo ba nou ni apre sis sèt mwa lè yo deside. Yo pa janm ka achte yon machin nan lòt peyi ki pou ba nou dokiman yo nan yon semèn ni nan de semèn. Okontrè, yo kwè nan maji ke yo kwè. Donk m panse ke nou bezwen yon ekip imèn ki dirije Ayiti. mwens politik, men imen.
E nap di mèsi, mèsi ak tout moun ki tap tande nou, ki tap asiste nou apremidi an nan gwo jounen sa a, gwo jounen 18 novanm 2022. Donk byenke anba desepsyon men kanmenm nou te rive. E wè jou a. Nou di Bondye mèsi e n espere ke nan yon lòt pwochen videyo n ap kapab kwaze. Donk l ap enpòtan pa neglije ou menm aktive ti klòch notifikasyon pa w e pibliye videyo sa pou nou, pibliye, pibliye, pibliye pou ke tout sosyete ayisyèn nan li menm kapab rive jwenn travay Pamodefo ap reyalize nan lakou Santo Domingo, República Dominicana. Merci a vew, merci a tous, merci avèw ou menm ki ap pataje e ki ap fè travay sa pou nou. Nou diw kenbe la pa lage, nap toujou rete bò kotew, nap rete toujou panse ansanm, nou kwè ansanm travay la kapab reyalize.